Kèlkeswa kote w ye, rete branche sou Trangleboyz Info TV News. Nou menm, nou pa fè nouvèl, nou bay nouvèl, nouvèl nasyonal e entènasyonal san fòs kote. Donk nou la, nou se 2 reprezantan jan ke jounalis la sot di yo, les vrais novateurs e JLPK ki se jenès la pran konsyans. Nou pase maten an, se nan objektif pou ke nou pwomote 266 zyèm ane lavi anprè nou ki se Jean Jacques Duclos Dessalines. Ok.
Donk ki sa ki nan menu an nan kad selebrasyon sa? Nan kad selebrasyon an nou genyen kanpay e ke nou ap fè pou li pou ke nou fè Ayisyen renmen Dessalines. Pase ke apre tout sakrifis Dessalines fin fè pou le pèp Ayisyen, nou wè se kòm si pèp lan ta vle jete Dessalines. Ok.
lè ke yo ta vle fòse de Dessalines, pale de Dessalines, men yo pa ba Dessalines sa ke Dessalines merite, pou tout sakrifise ke Dessalines fè, donk nou menm nan les vrais novateurs, nou mete tèt nou avèk JLPK ki di e ke nou ap defann kilti peyi nou, nou di non sa pa kapab pase konsa, pase ke yon moun ki sakrifye l nan pwen sa, e se menm pèp li ankò ki touye li, donk nou twouve sa. Li pa nòmal ditou e n ap mande Ministè Lakilti egalman pou ke li asime responsabilite l. Se pa se pa jwi tout privilèj yo, men n ap raple li ke li gen yon devwa egalman anvè le pèp ayisyen. Donk, piske li gen yon devwa anvè pèp ayisyen an, li gen yon devwa egalman anvè Desalin, anvè nou sa. Desalin pa sèlman libere pèp ayisyen, men Desalin simen zèv li yo atravè lemond. Lè ke ou wè Desalin, ou wè libète. Lè ke w wè Desalin, ou wè granmounite. Lè ke w wè Desa, lè ke ou ou wè Desalin, ou wè moun vi, dwe viv sou bout tè Papa Bondye a egal ego. Donk se sa desk, non Desalin nan li siyifi. Donk pou 20 septanb, nou, nou, w ap wè nou gen mayo Desalin sou nou, nou, nou fè li 2. W ap wè nou fè li 2. Se 2 mayo. Kote ke Desalin gen tèt on blan nan men l. E answit, nou ap wè lòt imaj lan. Ok, nou pran, nou pran imaj sa a. Se pou nou di Ayisyen pa dakò pou ke yo esklav sou pwòp tè yo. Desalin goumen deja pou libète pèp Ayisyen. Donk nou pa kapab dakò, Desalin goumen pou libète nou, Desalin mouri pou libète nou, e li gen tan ban nou li, e pou nou dakò pou ke nou esklav sou pwòp tè nou. 20 septanm se yon lòt kalkil li ap ye. 20 septanm n ap mande legliz, lekòl, komisarya, lopital, geto yo, tout kote nèt, mete mayo Desalin. Dayè nou ap gen mayo yo, nou ap vann yo, se sa k fè nou pase nan tout medya yo. Nou gen pou nou pase tout kote ki posib e ke nou kapab antre alò, nou gen posibilite pou nou ale, al vann mayo. N ap mande moun yo ankouraje nou. Paske lajan mayo sa yo, nou ap vann yo se pou ke Nou kapab achte founiti skolè pou antre klas la paske nou ap rasanble jèn pou nou konsyantize yo, fè yo konnen kiyès yo ye, fè yo renmen tèt yo, fè yo renmen Ayiti. Paske jèn, jèn de no jou, yo renmen tout kote sof Ayiti. E ou pa kapab kont yo, yo mete yo nan sitiyasyon pou ke yo rayi peyi a, pou ke yo rayi tout sa ki apateni avèk yo. Dakò? Sètadi gen yon rapò ant e valorize tèt ou avèk e alò sa Desalin nan t ap pwone e ki se grandè e tou sa, libète. Souvènète. Èske gen yon rapò la nan mesaj sa ou lanse ak jèn yo. Men se sa nou sot di w la, se fè Ayisyen renmen liberatè l la. Kòman w kapab konprann moun ki fè w moun, moun ki fè w ap viv tankou moun? Bon m di nou yon bagay, ki sa w konnen moun yo te konn fè, kolon yo? Se al chèche moun yo ann Afrik, fè yo pase 40 jou sou nan latrèt negriyè, ap kouri lanmè, epitou pou vin vide yo kwabosal, tankou ti bèt, tankou chou, kawòt. Epi lè ke yo vini pou pou pou moun kap vin achte yo, kolon yo kap vin achte yo, ap triye sa ke ki fè yo byen. Ok? E answit Lafrans tèlman odasye, pandan ke zansèt nou yo kanpe yo goumen avèk yo, yo bat yo, e kèlke ane pli ta, an 1825, yo pral vin mande Bwaye pou dedomaje l. E Bwaye li menm bon, sof ke m pa konn kiyès li ye, bon m pa konnen, m pa konnen avèk ki pèp li apateni, men m pa kwè li apateni avèk le pèp ayisyen. Ok. Paske sinon li tap gen li tap gen san Dessalines nan pou ke li ta vin pou l ta mande kolon yo pou ki sa li pral peye yo a. Paske se yon batay ki te fèt. Ok, gon gon yon veritab kanpay kap mennen pou pe pou e fòse Lafrans remèt kòb sa a. Mwen menm,
mwen kwè nan peyi m. Mwen kwè Ayiti ka chanje. Mwen menm antanke reprezantan JLPK, ki se Jenès Laprankonsyans, Mwen santi ke nou pran nan konplo. Mwen santi ke nou pran, m te ka di sa nan yon konplo, m te ka di, waw, anfen. Paske, yon bagay kap pase nan peyi a la, nou tout, nou tout pa wè l, mwen menm antake jèn avize, antake kamarad la tou, li wè sa tou, e nou santi ke li fò pou ke nou regroupe, antake jèn, paske yo toujou di konsa, Jenès lan, se avni peyi an. Men yo, yo, yo fè, yo fè yon bagay pou ke nou menm antanke jèn pou n mal viv nan peyi a. E sa k pou pati pati, sa k pou al nan Biden al nan Biden. Men nou menm antanke jenès ayisyen, nou, nou la pou n batay, pou n goumen. Men kanpay kolon yo ap fè a pou nou tout kite peyi an, pou yo pran peyi nou an otaj, byen konte, mal kalkile.
Lè w di byen konte mal kalkile, èske gen yon lit nou kapab mennen kont sa? Wi, se sa, se sa l ke n ap batay, se, se pou sa n ap batay la. Paske n, e, eritay sa a, se Anprè nou, Jean Jacques Duclos Dessalines, ki te batay avèk zansèt nou yo, ki te mouri kite l pou nou. Nou p ap bay legen e nou p ap bay legen. Nou vle di ke une fwa ke nou valorize la lutte de Dessalines, e, n ap gen ase de kapasite pou nou mennen lit sa a n ap pale a?
Gon dirijan ki di konsa, Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò. Mwen panse ke jèn etidyan, ekolye, ekolyè, si tout fwa nou met tèt nou ansanm, nou pote solidarite youn pou lòt, mwen panse ke nou ka chavire sistèm sa. Menm jan mwen tap pale avèk yon konfrè, yon kamarad, li tap pale di konsa jan peyi a ye a yon moun ki pran yon inisyativ pou chanje peyi a pou chanbade sistèm nou ap mouri men m di w m di w vreman lach m di w vreman lach panse ke koman fè ou l gentan di m mwen ka mouri eske se sèl mwen k ka mouri eske mouri ap fèt pou nou tout menm jan lavi Nou tout gen dwa pou n viv, men nou tout gen dwa pou n mouri tou. E pa sèl mwen ki ka mouri, nou tout ka mouri. Anvan yo pale yo di Ayiti jan ke nou wè Ayiti an, Ayiti pa konsa, Ayiti, Ayiti pa dis, Ayiti pa dat. Men pa bliye, si nou tout ap kouri, nou tout ap di Ayiti nou ka mouri, nou ka mouri. Men Jean-Jacques Duclos Dessalines, si l te panse menm jan avèk nou, Li pap janm ba nou bout tè sa. Malgre li fin ba nou l, yo soti pou yo pran anpil nan nou antanke esklav domestik, nou kòmanse vann pi, m te ka di w, anpe nan tè nou an, anpe nan tè nou an. Men, pa bliye, Ambroise te di yon bagay, pa gen okenn nasyon ki gen dwa pou vin achte ti bout tè sa.
Ok, pandan ke nou pase la, pwiske nou se reprezantan la jenès egalman, pandan ke nou ap pwomote kilti nou, men nou ap tou raple minis nou yo la, nou tande ki se minis jenès ayisyèn nan, n ap di minis lan, lè ke li t ap fè pwojè Propajeps li an, li te rasanble 300 a 350 jèn, Li te di yo e ke yo ap ba yo fòmasyon pou ke yo voye sou tèren al retransmèt fòmasyon sa yo. 1, Minis lan, yo di nou e ke yo p ap ba nou kras mwayen dakonpanyeman. Aprantisaj gen yon metòd. Lè ke yo pa ba nou kras mwayen dakonpanyeman, nou menm kòman nou pral fè retransmèt sa ke yo te ban nou an? Anplis, minis lan te pwomèt timoun yo yon frè de 15 mil goud, yo te di ke yo t ap bay depi fen jiyè. Jiska prezan minis lan pa janm rele jèn sa yo. Bon menm sou gwoup nou te ye, gwoup sa yo tou kite se sèlman administratè ki gen aksè pou ekri sou li. Yo te fè timoun yo kouri, yo di sa nan aswè pou ke timoun yo pote matrikil fiskal yo vini nan demen. Gen timoun ki pa t menm genyen l menm, ki oblije al peye gwo lajan avèk espwa ke yo t ap ba yo ti monnen an. Yo pa janm rele kas jèn. Tandi ke, mwen menm pèsonèlman m gen enfòmasyon e ke minis lan li pran kèk ti jèn ki moun pa l, jan yo toujou fè l, li gen tan anplwaye yo. N ap di minis lan, ban m di w yon bagay. Li lè li tan pou ke nou nou sispann itilize jenès ayisyèn nan pou kapèt nou. A chak fwa nou bezwen fè fè pwopagann pou montre ke nou swadizan ap travay, sof ke nou tande nap travay nou pa konn pou kiyès nap travay paske se pa pou lajenès ayisyèn. Raple nou non minis lan non. Minis nou yo la, li menm pa ka konn tout non minis nan. Moun sa yo yo pa familyarize avè nou. Bon kòman nou pral fè konn tout non l. Kòm defo w pa san wa, mwen menm tou m se moun tout douz, bon imajine w, douz out ki se jounen entènasyonal de la jenès, nou te fè pwogram, nou ekri minis lan, nou mande l chita pale, li pa janm rele nou, nou te di l men ki pwogram n ap fè, nou te gen 214 jèn nan pwogram sa, nou mande yo non minis lan, youn pa konn non minis lan non. Bon pou ki sa w pral konn non l lan vrèman? Propajep sa se ki sa li ye? Se yon pwograme ke yo te fè, yo di e. La Jeunesse pour la Paix yon koze konsa Propajeps la. Se pwogram La Jeunesse, la Paix, Sécurité. Se sa Propajeps lan ye. Donk yo fè l, yo ba nou des séances de formation pou ke nou al retransmèt. E yo pa ba nou mwayen. Nou mande mwayen, yo di pa gen mwayen. Epi yo di pou ke nou al retransmèt li. Nou menm nou bezwen konnen avèk kisa. Pwogram mwen minis nou yo la, li pa sèlman gen sib. Mwen wè minis lan sèlman chèche sib pou ke li reyalize pwogram ni an epitou tout bagay fini la. Eske te gen bidjè pou sa? Nou pa okouran? O, on pwo, on pwojè pou pa gen e, bidjè? Kòman fè pa gen bidjè a? Gen lè e sèl sib epi manje, on, on swadizan manje yo bay. Non, minis lan te di e ke. 1, Li ap fin fè, li tap voye nou sou tèren pou ke nou al retransmèt sa ke nou, fòmasyon ke nou pran. Yo di yo pap ba nou mwayen dakonpanyeman. Nou bezwen konnen nou menm ki, ki, ki mwayen nou pral itilize pou ke nou retransmèt li. Dezyèmman, frè ke minis la te pwomèt la, nap mande pou ke li ba li. Paske gen timoun ki soti, imajine w, jis Kafou, kap riske travèse Matisan, tou sa, pou monte wout frè, pou al pran fòmasyon. Ou konprann? Epi apre sa, minis lan li chita chita li, imajine w pou 12 out, li pran sèlman 100 timoun. Ou se youn nan benefisyè pwogram nan? Bon, kareman m te benefisyè, omwen m pran yon ti fòmasyon. Men apre sa, minis lan li chita sou blòk glas li. Men menm gwoup, menm gwoup yo te fè a, Yo fèmen se sèlman administratè yo ki gen dwa pou yo ekri e sesi yo pa janm ekri depi apre out, 12 out. Sètadi minis lan te fè nou dè pwomès li pa kenbe nan kad pwogram. Li pa kenbe pwomès la oo. Li pa kenbe ekras pwomès non. Menm pou fèt jenès sa m di w se 100 timoun li pran l al fè lòbi li. Tandike li dekese milyon pou fèt lajenès.